Ok sa se test mwen kap fèt la la nan moman sa la e pa bliye non pam se Paul Edgar Mercier e mwen atravè Facebook mwen atravè YouTube la e nan moman sa la nou nan e kote e nou se yap prepare e tout son e la e pou e jodia la ke nan pral fò viv egzakteman e koman tout bagay li menm pou se ou le la nan moman sa la e nap mande pou kapab E pataje videyo an pou lòt zanmi e kapab benefisye egzakteman e kòman bagay yo pral dewoule la nan moman la e nan lakou an Houston e North Pines Road nan Orlando e Florida. E chonje e jodi a la se pa e se pa jou e drapo a men e E yo pran jou sa la pou yo kapab onore e dizime Allah. E sa ke nou fè ke mwen la ansanm avèk ou pou nou ka fè w viv egzakteman kòman bagay yo pral dewoule la, w ap wè la e moun yo y ap fè sa k rele tès san e nan moman sa la pou yo fè tout ke yo ka bay pèp la. Bon bagay e chante e moun yo te gen kòmanse a pati de an an seke wap wè seke la e tè son e kap fèt la la e nan moman sa la nou pral fè w viv egzakteman e kòman tout pwogram pral dewoule la e anndan an usa e nat e pa nan mond nan Orlando e Florida konnen legliz sa se legliz JKC men seke JKC avèk an an vil e Philadelphia ke. e ki mete tèt yo ansanm pou yo kapab fete moman drapo a paske 18 me yo pa gen tan pou yo te ka fete li sa fè ke e nan moman sa la wap wè la legliz la la de legliz yo mete tèt yo ansanm ki gen JKC a ki se legliz Filadelfi a ki mete tèt yo ansanm e pou yo kapab onore drapo a e jodi a la ki se e samdi 20 e samdi 22 e 22 me e 2021 la e nou pral fè yon viv egzakteman nou pral moutre w e e konbyen mach nou gen machann ki la nou gen plizyè e aktivite ki pral fèt la la e nou pral moutre w egzakteman e kòman tout bagay pral dewoule la e kòman tout sa yo e pral ale la dan pou moussa la e swiv ansanm avèk nou. E nou pral moutre w la egzakteman e kòman tout bagay yo menm a yo pral dewoule la wap wè la e gen enjenyè son e John ki la e nou genyen a moun yo la kap prepare tout bagay nèt e pou nou wè sa la e pou yal flote e drapo a la e nap wè tout moun yo tout moun yo gentan prepare la. E nou pral montre w kòman tout bagay pral dewoule la e nan mò sa la e nan 800 nan Fanny's World e n ap monte e machann pate e nou genyen pate ki disponib la e nan moman sa la ke e nou genyen machann pate nou genyen e tout machann yo la gen dan.

Swade bonswa bonswa mòmò ou konn sa li ye deja hein. Anpil bonswa bizisman la bondye beni bondye beni yes ou met tèt ou atè ou mare yes ok nou gen e tout bagay sa yo la ke e nou la nou pral fèw viv egzakteman e kòman tout bagay yo pral dewoule la nan moman sa la e. E sonje e tout moun yo la yo deja yo ap preparew la sonje ou konnen e moman son son moman de covid 19 gen anpil moun nou pa konnen si koman pral ye pral ye la nap fè ke e nou pral moutrew. E nou pral moutre la kote stage a. E m pa konnen sou kisa yo fè limyè a gade stage la. E ke e E nou pral fè w viv egzakteman kòman bagay yo ye. E pa bliye nou pa m se Fòlè Travèsè mwen atravè Facebook. mwen atravè YouTube la e ke wap wè la se devan stage la mwen la ke e nan moman sa la ke nap moutre w e koman moun yo e ranje stage la la pou yo ka fè si ke e tout bagay ka parèt nòmal e nan moman sa la e sa fè ke e map mande w pou kapab E rann ou sèvis, se sa sèlman ou gen dwa fè. Se E pataje videyo a E pou yon lòt zanmi kapab benefisye sa ke wap benefisye la E nan moman sa la Pase ke E bagay yo pral kòmanse la depi a 5 è Yo te dwe kòmanse men Pou yon rezon pèsonèl ke Yo poko ka komanse li e yo ka komanse li la nap salye e tout moun ki deja branche pataje video a pou mwen pou video a ka gen anpil moun e mwen salye Motza e Josie mwen salye anpil moun e Chachou Dubois e mwen salye ke anpil moun la kap gade nou la e Boujoli Robinson ki la sa ke Moris Boujoli mwen genyen. Linèt e linèt tanis nan kiki chal e anpil moun la e gentan la ansanm avèk Paul Daddy Lamercier pou fè si ke li pral ba w egzakteman kòman tout bagay li menm la li pral dewoule la e se enjenyè Don li menm k ap ranje son yo la nou gen anpil mizisyen yo ki deja La ansanm avèk enjenyè dwàn, nou gen anpil lòt crews, kameraman ki deja la, pilòt medya ki la, ki gentan set up kamera yo pou yo fè si ke evènman sa la ou menm ki lakay ou, sou zantray ou gentan pa ka vini, ke ou menm ou kapab benefisye lakay ou kote tout bagay yo menm ap dewoule la nan moman sa la nan 800 North Palhais Road, se la ke mwen ye, pa bliye pou kapab vini. e avèk e masini vini avèk e tout bagay paske tout sa yo gentan e e ap fèt an fla dan nan tan la ya tout sa yo gentan sèt an tout bagay e kounya la se moun kap pèfòme yo e machann pate gentan sou lye e machann fritay gentan sou lye e machann rad pou achte drapo an gentan an sou lye e sa sèlman koko ou menm. ou bezwen e ou bezwen ka vin fè ak de prezans ou e pa bliye e si ou menm wap vini la pa bliye kite mas ou e pa bliye mete mas ou menm si se deyò yap fè li e si ou menm ou fil ou pran tout vaksen an ou gen dwa pa bezwen ou pa bezwen mete mas ou pran tout vaksen an men kanmenm si konnen ou pral kwense avèk moun ou pral kwense kwense twòp ou ka toujou M mete ma sou menw si w pran tout vaksyonèt e pa vle la nou e pa vle la e andan yeah mwen andan us e not e panis road nan Orlando e Florida se la ke mwen la nan fò fi nan fò viv egzakteman e kòman tout bagay an linyon ap dewoule la e nan moman sa la nan us e not panis road nan Orlando e Florida e kote la tout stage la e gentan. e pare e dan tout moun deja la nèt pou yo fè si ke tout bagay kapab parèt nòmal e sa fè ke nou di w konsa ke ou menm ou pa gen lòt bagay ke ou ka fè se pou kapab branche ansanm avèk Paul des Traversiers ke nou menm depi katrè ke nou la e pwogram nan pral kòmanse a senkè e nou poko wè tout moun yo nèt e nou poko wè tout moun yo men Ou konnen e gen moun ki pral sot travay gen moun timidman e ke ou pral wè yo kapab e e vini nan moman sa la vè zòn setè an uitè yo kapab vini e sa fè ke nan moman sa la li deja senkè konbyen e pwogram nan poko e e e poko kòmanse e sa fè ke nou menm la nap kanpe la ansanm avèk ou e pou nou kapab baw. Egzakteman, e kòman pwogram nan li menm li pral dewoule la e anndan 801 North Pines Road nan Orlando e Florida. 801 North Pines Road e ke wap gade anlè a la se legliz sa se legliz JKC, JKC se ki la men e se 2 moun se 2 moun ki e ki ki alatèt pwogram nan la nou genyen JKC e e. e Prince Team Jekesi kap la epi nan gen e Finadels Filadelfa Philadelphia Praise Team se yo menm ki prale fè si ke yo pral met ansanm e gen Sèvo Za e kap la nap gen Nadège Noël e nap genyen Gary Setibin e nap gen yon pakèt lòt moun a nap gen yon pakèt lòt moun ki pral fè pwogram sa e disponib pou ou menm ki ka vin enjoy ou la nan moman sa la e sa fè ke ou menm. ki lakay ou e pa bliye pou kapab branche sou fol Dany Traversier se li menm ki pral baw tout ti detay e tout ti retay nan moman sa la wap wè la nap moutre w la gen machann pate ki lot bò la kap bay pate la gen machann fritay gen machann tout bagay ou ta gen bezwen la wap jwenn li la nan 800 not e Pine Hills Road nan Orlando Florida e swiv ansanm avèk nou la. Nou gentan an dirèk la e mwen gentan an dirèk la nou pral fè viv kòman bagay yo pral dewoule la e nan moman sa ou pa gen sèl bagay ou gen pou fè ou gen pou pataje videyo a ou gen pou pale de yon zanmi de Paul de Traversier e pou lòt zanmi kapab benefisye sa ke ou menm ou pral benefisye la e nan moman sa la e nou gen stage la ki deja disponib pou moun yo kapab E espre kap bay live, pwogram nan te dwe komanse a 5 è, men ou konnen solèy la cho, se lè sa ke ou fè gen anpil moun kap ranje kèk aktivite, kap ranje kèk bagay, e nan moman sa la, sa fè ke solèy lan ti jan cho, sa fè ke moun yo pa ka komanse. E pwogram nan te dwe komanse a 5 è, men ou konnen ke distans pou moun yo soti sou travay, ka vini, ka pran yon ti tan. E sa fè ke nou mande w ke ou menm, e ou gen yon sèl bagay pou ou fè se pataje video a pou yon lòt zanmi e ka benefisye sa ke ou menm wap benefisye la e nan moman sa la ske nou pral fè yon viv la la e nou gen tout medya yo gentan e ap set up tout afè yo yo gentan e paske e program nan se li pral live e nan. nan tout sosyal medya yo, li pral disponib la pou ou menm pou kab gade e sa sou men e tripotay lakay sa sou lopital la e nou genyen e lopital e filadelfia e kap la kap bay tout sosyal medya yo nou pral gen plizyè medya e kap la pou ou menm si zanmi ou paka vini e pou kapab benefisye sa ke ou menm ou menm wap benefisye la e nan ou sa la nan e 800 e nan fanmi sou tele. E nou genyen anpil televizyon e gen anpil gen televizyon gen anpil lòt bagay ki pral vini la pou yo fè si ke ou menm ou kapab benefisye e kòman bagay yo pral dewoule a. E pa bliye non pa m se Paul Daniel Traversier e mwen an dirèk la e nan 800 e North e Panis Road nan Orlando e Florida. E n ap montre w la gen tout moun yo la. Gen machann pate ki deja la, gen anpil aktivite, gen anpil mouvman k ap fèt la la e nan moman sa la m ta espere ke ou menm se ou te ka vini vini vin vin gade kòman bagay yo pral dewoule la e nan moman sa la e gen san k ap fèt la la gen machann pate, gen pati gen tout bagay k ap fèt la la e mwen menm Volnè Travèsyè mwen la pou m ka fè w viv Exactement e koman tout bagay li menm li pral dewoule la nan mons sa la nan 800 e not e Spanish Road nan Orlando e Florida ok si ou menm ke e ou nan wout wap vini mete adress ou nan 800 e not e Spanish Road e pou kapab vin ben e vin gade kisa kap fèt e pou kap gade e koman tout bagay li menm li pral dewoule la nan 800 not e Spanish Road e pa bliye nap fè w viv la exactement la e. E rantre la tout e moun yo la yap teste fon yo e rantre gen moun ki mete drapo yo sou yo e e nou genyen anpil pèfòman e kap la e nan moman sa la sa vle di konsa ke ou menm ou paka manke e e okazyon sa la e pou ou menm pou paka viv. Exactement koman bagay yo pral deroule wap wè la nou gen bèl moun nou la ki la salye moun yo la. Hello everyone ok nou konnen nou gen Paul Daniel Traverse ki toujou la an dirèk poul capture everything yeah so welcome.
Welcome alright thank you.

Isaac vin pale please test one Yap two. teste tout son yo ladan pou konsa lap pi fasil fè e tout bagay ka parèt nòmal ok zam ak tèt yo pataje e pataje video a pou lòt zanmi la wap wè se son an se son ke yo menm yap teste la gen aktivite e kap fèt nan lakou a gen medya an ki deja la an pou yo fè si ke yo menm yo kapab fè si yo ka e kapte tout bagay pou ou menm ki lakay ou oubyen kote ou ye a. oubyen ki nan Facebook, ki nan Youtube an pou ta benefisye sa k ap fèt nan la chanje. Jodi a la ki se 22 me 2021 la, jodi a se pa fèt Davoua li. Ok jodi a se pa fèt Davoua l e sa se yon fèt ke y ap fè antre yo menm pou yo ka onore 18 me a. Tande sa m di wi, jodi a se pa fèt drapo. ok e jodia nou ap fèt drapo men e yo pran jou sa pou yo kapab metel apa kretyen pran jou sa pou yo kapab metel apa pou yo kapab onore ti chimè pou nou pa konnen o wi ok e fèt drapo a fini men ke wap wè la ke yo menm yap onore a 18 me a la nan moman sa la jodia la ki se a samdi 20 e 22 a 22 me 2021 la se sa ke se sa ke wap wè moun yo ap fè la. Gen anpil aktivite k ap fèt nan lame Moron Salah nan 800 e nan Kanison n ap fè w viv egzakteman. Rete branche ansanm ak Ecole des Traversiers, se sèl medya ki pral ba w tout bagay, tout ti detay, tout ti retay san manke okenn detay nan Moron Salah. Ou gen yon sèl bagay ke pou w fè, ou gen pou w pataje videyo a pou yon lòt zanmi kapab konnen sa k ap pase la. An n salye kèk moun.

E se tès son ke yap fè e nan moman sa la. Bon mwen salye Azor Claire, ke Bondye beni w, ke Bondye beni w Azor Claire. E pa bliye la e nou nan 800 e North e Manheus Road nan Orlando e Florida e nou pral montre nou egzakteman kòman tout bagay yo menm yo pral dewoule la e nan moman sa la. Anfòm e konbyen moun yo la pou fè.

Chen la fon plezi e kap la nou gen e Sheldin senfilis e kap la e nou genyen anpil lòt moun ankò e kap la nan e 800 e North Panis Road nan Orlando e Florida. Mezanmi ke Paul de Traverse a fè si ke li la ansanm avèk ou pou ka fè fon si ke e pou kapab wè tande sa kap fèt nan 800 North Panis Road nan Orlando Florida kote tout moun yo la. wòk prèy la ke yap ranje sistèm kamera yo, yap ranje sistèm son yo, tout bagay nèt pou yo fè si ke pwogram nan ka kòmanse. Sonje pwogram nan te sètap pou senkè, men ou konnen li ta parèt enposib pou pwogram nan te ka kòmanse a senkè paske solèy la ti jan cho, epi gen moun ki poko sot travay. E gen moun ki poko sot travay, sa vle di ke n ap montre yo egzakteman. E nou pral pandan ke y ap fè ti tès son la, an nou fè yon ti mache nan lakou an. An nou pral fè yon ti mache nan lakou an pou nou ka montre yo e kòman e you son of funny trade. Ok, n ap fè yon ti mache nan lakou an la, n ap montre yo you son of funny trade. Ok. Ok ok sa se pastè legliz nou ok nap wè la tout bagay sa yo la e disponib wap wè la nan Dieu que si deja la nou salye pastè ke Bondye beni nou pa ka chek men ke Bondye beni w pastè ok èske ou ta renmen di pawòl la salye kèk moun pou mwen silvouplè. Bon nou salye tout moun ki nan kominote a nou pa vle fè moun jalouzi so nou pap spesifye de non but nou salye tout moun nan kominote a nou espere ke nou te Gen yon semèn ki beni epi aswè a n ap tann nou pou nou vin selebre fèt Dapou. Menm lè ke nou sot si se kretyen ke nou ye men nou se ayisyen tou so n ap selebre nan yon kontèks kretyen le fèt ke Bondye chwazi nou pou nou se ayisyen se pa yon wont ke li ye se yon fyète ke li ye pou nou se ayisyen donk n ap selebre kilti nou e n ap selebre Sovè nou e Senyè nou Jezikri. Donk, ankò yon fwa nou salye tout moun k ap gade nou. Si w ka gen okazyon pou nou vin patisipe avèk nou isit la aswè a nan 800 North Pioneer Road isit la, Filadèlfi, avèk Kingdom Church Kreyòl, vini ansanm pou nou adore Lesenyè pou nou selebre L. Ok, non se kiyès?
David Pironneau, Pasteur David Pironneau, a Kingdom Church Kreyòl. Ok, mèsi anpil.
Ok, nou gen e pastè nou la e ke nou pral moutre w egzakteman kòman tout bagay e yo ye la nan moman sa la. Nou genyen e pastè e e nou gen tout moun yo la nan pral e fè w viv la egzakteman.

Nèg yo lage se de bon manje la kap prepare la moun yo ap prepare manje la e nan moman sa la e gen tout bagay kap fèt la la e nan moman sa la e nap wè tout moun yo la ke e wap wè gen machann e. Ok nou genyen e mache n e nou genyen mas kreti ok wap wè moun yo la yap vann mas kreti e nan moman sa la mas kreti lwil e tout bagay sa yo disponib la e nan moman sa si w ta bezwen mas kreti e genyen tout bagay ke wap wè la gen tout bagay ou ta renmen di yon kèk pawòl ok ok ok kòmanse ankò kòmanse ankò.

E moun la ki la ki ap vann la nan moman sa la wap wè la gen se de bèl rad ayisyèn wap wè la gen se de bèl ok yes nou gen gen se de bèl rad ayisyèn la e nan moman sa la nap montre yo e nan moman sa la kote moun yo la kote. Yo vini rantre la yo vin vann e ou ta renmen pale avèk pèp la kisa yo bezwen achte non ok nan pou tro moun yo la ou ta renmen di pèp la yon bagay la madam ou ta renmen di pèp la yon bagay ou ta renmen di pèp la kisa w gen non ok ya ok nou pral e e nou pral moutre w la si lè l ye e kòman tout bagay pral dewoule la gen anpil e. Mouvman kap fèt la la e nan 809 e Farley's Road nan Orlando e Florida wap wè la e nap moutre la gen se de moun ki gen drapo ayisyen e nan tèt yo la e nan moun sa la wap wè la gon pakèt bann an mouvman e kap fèt la la nan moun sa la e nan Fòviv egzakteman e wap wè la ke genyen e. Tout a bezwen sa k rele e bagay la e tout a bezwen e or map presi tout a bezwen lwil m kwè li kapab disponib pou ou menm yes yes tout a bezwen s mas presi la e vin pran lwil mas presi la avèk e 25 dola ayisyen 50 dola pou mas presi avèk lwil ok.

Si w ta mezire pa galon, ou gen dwa vin pran tou. E kòman ou ka kontakte avèk nou si yo ta bezwen al pran pa galon nan men w? 407. Ok, 407. 219. 219. 2115. 2115. Sa vle di sa se nimewo sa. Sa vle di ki ou menm k ap gade la, rele nan nimewo sa pou w ka pran bon jan lwil maskreti. Ayiti an sa Anmweyy ok mèsi anpil ok ok gen tout bagay la ki disponib pou ou menm la pou ou menm ki ta map vini pou ta map vini achte nan moman sa la gen se de bon pate nap wè nou pral moutre ou pate yo nap moutre ou kòman pate yo bèl. Nan mouton kò yon bat yon bèl yon gwo ok nan mouton kò yon bat yon gwo yon li wè kò yon bat yon byen bèl nan mouton yon la e nan yon sa la nan mouton tout bagay sa yon la e nan yon sa la ke. Nap moutrew la nan Camden Church e tout bagay sa yo la e gentan disponib la e pou ou menm. An sizanka ke ou menm a ou nan wout wap vini nan building nan la wap wè lakou a la e Camden Church se yon gwo building la kote ki ka pran anpil moun ok yo espere anpil moun men akoz de maladi a nou konnen si moun ap vini yes se la ke nou menm nou ye la nan Li sò nan Palm Front, nan Orlando e Florida. N ap fè w vi. Egzakteman. E kòman. Yes sir. Yeah, n ap fè w viv egzakteman. Nou pral mete l la pou ou menm, pase ke nou poko ka wè film. Ahh m sonje nou di konsa e tolerance ye se. Ok nap montre la koman tout aranjman fè la e.

Nan fon viv la egzakteman kòman pwogram nan pral dewoule la wap wè gen pizza e yap bay nèg yo pizza la nan moman sa la e pou yo ka asire ke tout bagay ka parèt nòmal la pa bliye nou gen yon sèl bagay pou nou fè e pou nou pataje.

e viv egzakteman e kòman tout bagay pral dewoule rete branche e nan lakou an la e gen anpil e machann an e ki deja la gen anpil machann fresko e anpil lòt moun ki deja la e nou salye an lwi an remarè e nou salye lwi remarè ki la sa ak nou la e majori.

Mwen nan 800 nan Pines Road nan Orlando Florida ke nou menm nou pral fè w viv egzakteman kòman tout bagay yo menm pral dewoule la e kòman tout moun yo la nou genyen tout studio la ki deja la pou pèfòme. Vincent ki deja pèfòme la, ki pral pèfòme e nan moman sa a. E n ap viv e gade e lèd kòman bagay yo ye. E gen anpil e machann pate, gen machann manje e ki la. E gen anpil e medya ki la pou yo ka fè si ke e pwogram sa a s on pwogram ki kapab disponib. e atravè e tout e sosyal medya yo Facebook, YouTube e sa yo ke ou menm ou gon sèl kote pou rete, rete sou Paul Delgard Mercier se li menm ki pral baw e tout ti detay a tout ti detay e nan moman sa la e pou nou ka fè si ke tout bagay ka parèt nòmal la wap wè la. Ke moun yo la yap ranje ahh yap ranje son yo la e nan moman sa la paske e pwogram nan toujou kòmanse a e as e ase e a sekè men li deja preske sizè e konnen solèy la cho e nou pa konnen a ki lè ke e pwogram nan pral kòmanse. Mezanmi ke E Paul Bertrand nan syèk ke li gen e lap fè si ke nou la e pou nou ka ap baw e tout ti detay a tout ti detay nèt a ki pase nan moman sa la e nou moutre w e lakou a e nou moutre w e stage a e kote mesye yo la e dèyè a la kote yo menm yap prepare a stage a la e nan moman sa la. Gen anpil moun kap vini la e nan moman sa la gen tout jan de bagay ke ou menm ou ta bezwen, si ta gen yon ti lajan ke ou menm ou ta bezwen achte ou gen dwa vini kontakte ansanm avèk vini la e vini avèk e vini avèk ti kach ou. Tankou ou menm ki ka achte yon bagay e epi ou menm ki kapab ede nan moman sa la. Nou salye tout zanmi yo ki deja la ansanm avèk nou ki pou fè pwogram nan disponib. Wap wè la gen plizyè timoun ki vini la ki ap jwe e nan moman sa la nap mande w pou kapab pataje videyo a.

Nou pral fè w viv egzakteman e Vladimir Leblanc nou salye nou salye Vladimir Leblanc gran jan la e kap gade nou depi an Ayiti e nou di e tout pwogram sa e dedye avèk le Vladimir Leblanc yes Vladimir Leblanc ke Bondye beni w nou salye tout zanmi yo la e nou salye e pastè Ajax ki deja branche avèk nou la.

22 me a la e 2021 la kote yap onore 18 me a la a jodi a la e yap mete tèt yo ansanm pou yo ka fè si ke yo menm yo kapab jere a pou yo ka jere 18 me a la e nan moman sa la e si m ansanm ak nou yes.

Nou salye tout moun yo la ki la ansanm avèk Lekòl dè Dramatiyen e nan moman sa la e pa deplase menm si entènèt la ap bay kout tèt rete la
yes rete la paske nou pral fè w viv egzakteman e kòman tout bagay li menm li pral dewoule la e nan 800 e nan Paris Road nan Orlando e Florida se sa ke nou menm nou pral vin fè la gen anpil moun E nap fè w viv egzakteman e nap moutre w stage la kote moun yo la e yap e yap fè e tcheke gita yo e tcheke bass yo a tcheke tout bagay pou yo fè si ke e tout bagay ka parèt nòmal e nan moman sa la ok nou salye tout moun ok nou salye tout moun nèt.